nan twa koup du mond nan zòn Concacaf lan. Ayiti nan menm gwoup ak ekip Nikaragwa a, Onduras e ekip Kosta Rika a. Nou remake ke peyi sa yo se peyi Amerik Santral ke seleksyon ayisyèn nan nan batay ak yo. Lè ou pran Nikaragwa, ou pran Kosta Rika, ou pran Onduras, Se peyi ki nan Amerik Santral la. Ayiti te fè zewo zewo nan premye match li kont ekip Onduras lan. On match ki te genyen pa mal de regrè sitou an premyè peryòd seleksyon ayisyèn nan te jwenn plizyè bòn sitiyasyon Avèk Frantzy Pierrot ki pat arive konkretize okazyon sa yo an bi. Dezyèm peryòd lan se te yon dezyèm peryòd ekip Onduras lan, men match lan te fini zewo zewo avèk Ayiti ki pat arive bat yon match ke l tap resevwa. Ebyen seleksyon ayisyèn nan tap jwe du kote de Costa Rica kont seleksyon lokal la, Costa Rica ki te fè 1 a 1 nan premyè joune an kont ekip Nicaragua, yo mennen 1 a 0 sou Nicaragua, Nicaragua ap jwe a 10 contre 11 e Nicaragua te jwenn resous pou l te egalize avèk ekip Costa Rica a. Ebyen nan match sa a, Seleksyon ayisyèn nan te jwe avèk Duvergé Josué nan kan an, a dwat Carlens Arcus, nan defans santral lan se te Metuzala ak Ricardo Adé, epi kòm lateral goch se te Duc Lacroix ki t ap jwe lateral goch pou seleksyon ayisyèn nan. Nan mitan tèren an se te Danley Jean Jacques

premye match la. Genyen 2 jwè ki te fè bòn figi lè yo te rantre pou seleksyon ayisyèn nan ki te rantre nan 11 de depa Ayiti nan match kont ekip Kostarika a. N ap pale de Providence ki te trè bon kont ekip Ondiras la e Yacine Fortune ki te trè bon nan match kont ekip Ondiras la. Duverne, li menm, li pa t kapab jwe pou seleksyon ayisyèn nan paske li te kite konsantrasyon an, paske li t al pase vizit medikal nan nouvo klèb li. Se sa k fè Metuzala li menm, li te bò kote Ricardo a Dish. Costa Rica gen yon seri de tèt ke nou abitye nan ekip Costa Rica a ki pa la, men le vieux briscard Keylor Navas li te nan kan an pou ekip Costa Rica a, ansyen gòlkipè Paris Saint Germain, ansyen gòlkipè ekip Real Madrid lan. Nap fè ou konnen ke match football lan lage avèk Ekip ayisyèn nan ki pran gòl bonè depi nan premyè minit de je. Ayiti pral pran gòl aprè yon pèt de bal de Calfred Sainté. Ebyen tranzisyon rapid pou ekip Kostarika a e premye gòl lan li menm li pral vini avèk jwè sa ki se Vargas sou pas de Ugalde pral twonpe gòlkipè a lè sa nou tap jwe premyè minit de je nan match foutbòl sa. Se pi move moman pou yon ekip pran gòl, se lè match lan li menm li lage e lè premyè peryòd lan pral fini, lè dezyèm peryòd lan fèk lage ak lè match lan li menm li pral fini. Se move moman pou pran gòl paske tout sa antrenè lan li menm li bay kòm plan, Ebyen plan an kareman ap chanje avèk gòl sa ke ou pran bonè. Ebyen Ayiti pran gòl bonè e ou santi se te kanmenm yon seleksyon ki te abati avèk premye gòl sa ke seleksyon Ayisyèn nan te pran nan premyè minit e te kanmenm genyen pa mal de presizyon avèk gòlkipè Ayisyen an.

t ap anpeche seleksyon ayisyèn nan li menm li pran gòl. Genyen balon ki frape sou poto, balon ki frape nan pye a, 2 ki frape sou poto. Gen plizyè arè ke Duverger li menm li fè apre 1 a 0 an ki te anpeche ke seleksyon ayisyèn nan li menm li pran gòl. E pwoblèm ke Ayiti li menm li te genyen e anndan premyè peryòd sa a, se alinyeman e defansif seleksyon ayisyèn nan ki pat bon. Ekip Kosta Rika a li jwe an tranzisyon e yo te toujou ap jwenn pwofondè la. Yo jwenn pwofondè lan, yo jwenn do defans nou an, se yon defans ki te ekstrèmeman dezòganize. E nou te wè sa nan premye match ke Ayiti te jwe kont ekip Onduras lan e nan premyè peryòd lan, menm nan dezyèm peryòd lan yo jwenn do seleksyon ayisyèn lan anpil, map pale de ekip Onduras lan. E pwoblèm sa a, se yon pwoblèm ki. kontinye menm apre match kont seleksyon Onduras la. Ebyen, Duverger te trè bon anndan premyè peryòd la. E malgre Duverger li menm li te trè bon anndan premyè peryòd la, sa pa t anpeche ke Martinez ta pral fè 2-0 a

fè 2 zero an pou ekip e foutbòl sa ki se ekip Kosta Rika a. Ebyen, defans Ayiti an pat bon, òganizasyon defansiv seleksyon Ayisyèn nan pat bon ditou, repli defansif Ayiti an pat bon. Mentnan, genyen kanmenm 2 twa bòn sitiyasyon ke Ayiti te jwenn anndan

pa arive sou balon an a tan pou l te drese balon pou l te mete l anndan kan an. Wi, Ayiti te genyen plis de 60 pousan pozisyon de bal kont ekip Kostarika a anndan premyè peryòd la. Men gen yon bagay ke m toujou di lè m ap pale foutbòl, m toujou di ke se ki kote ke ou genyen balon an. E a ki ritm w ap jwenn sitiyasyon danjrez yo lè w avèk balon an? Èske w mete ekip advès lan nan yon sitiyasyon ekstrèmeman enkonfòtab, swa se yon pwent pye, swa se gadyen an ki fè arè a? M pale de frap de Providence lan M pale de Franndy Pierrot ki bute sou defans ekip Costa Rica a. M pale de sant sa ra sòl ke Pierrot pa rive sou balon an. Wi genyen 3 moman sa yo. Men kounye a si n ap. Konpare l pa rapò avèk ekip Kosta Rika a, non sèlman Kosta Rika fè 2 gòl anndan premyè peryòd lan, men te gen pa mal de sitiyasyon danjrez pou ekip Kosta Rika a anndan premyè peryòd lan. Mentnan, tou nan match foutbòl sa, se Duckens Nazon ki pral rantre nan match sa nan plas Calfred Sainté. E atak seleksyon ayisyèn nan se te Yacine Fortuné, Fortune, avèk Frantzy Pierrot. E pi ou gen Calfred Sainté, ou gen Danley Jean Jacques, ou genyen Providence. Epi ou genyen Jean Ritner Bellegarde. Sa vle di, se pratikman yon 4-4-2 pou seleksyon ayisyèn nan. Mentnan, wi ou kapab di yon 4-4-2, men avèk kanmenm Jean Ritner Bellegarde ki... Lè w pral pran yon lòt achitekti pou seleksyon ayisyèn nan, ou kapab rantre nan yon lojik tou pou di yon yon 4, 3, 1, 2 avèk Ritner Bellegarde ki se 10 lan ki gen kalite teknik lan eksetera. Men la, avèk Nazon ki rantre nan plas Carl Fred Sainté, milieu de terrain, La ou vin genyen pratikman 3 jwè devan an. E pi Jean Gnè Bellegarde ki li menm desann pi ba pou l mete pye l sou balon an pou l ede seleksyon ayisyèn nan non sèlman dan la rekiperasyon nan tach defansiv, men ede seleksyon ayisyèn nan tou nan yon meyè jesyon de balon an. Ebyen, chanjman sa a, se yon chanjman ki di ke Nazon prale devan an, avèk Pierrot e Yacine, epi Jean-René Bellegarde ki li menm pral desann vin òganize jwèt mete pye sa a, ke Ayiti te manke anndan premyè peryòd la. Ebyen, seleksyon ayisyèn nan pral fè gòl pou l redui ekò lan a la 55 è minit de je. Mwen menm lè m wè aksyon sa a, m vin di tèt mwen, oh, poukisa var? Paske, bon, se vre, arbit lan, gen dwa pa wè aksyon an paske dan la lojik se jwè ekip Kostarika ki pral ki pral degaje epi l frape e jwè ayisyen an nan tibia ebyen var e pènaliti Dukens Nazon li tire pènaliti a gòlkipè a repouse balon an epi Dukens Nazon rebon favorab li mete balon anndan kan e apati de se moman Ou wè genyen matyè pou nou ale. E gen yon bagay ki trè zenpòtan dan lavi. Se momentòm. Se kòman w ap pwofite de momentòm nan. E sa li mantal. E kapasite de reyaksyon seleksyon ayisyèn nan. An 3 minit kote ke yo yo redwi ekran lan 55 è min de jeu epi 3 minit aprè pral genyen e repriz akrobatik sa de la part de Duckens Nazon aprè yon deviation de la tèt de Danley Jean Jacques. Se te kanmenm yon, yon, yon, yon, yon, yon moman e, enpòtan e se kanmenm yon moman istorik nan, nan, nan, nan foutbòl ayisyen an. Se dènye faz eliminatwè koup di mond, Ayiti ap jwe eliminatwè koup di mond, e yo mennen 2 zero sou ou, epi an 3 minit, ou egalize men egalize an, Avèk yon gòl splandid, yon gòl ki sòti de lòdinè de la pa de Duc Nazon ki fè yon sipèb gòl an repriz akrobatik. E kiyès ki vin sou balon an? Frantzy Pierrot sou balon an. Kareman misye pa apriye l baw li fè repriz lan e Navas pat kapab fè anyen. E la momentòm lan li pratikman chanje pou seleksyon ayisyèn lan. Sa vle di match lan li chanje pou seleksyon ayisyèn nan. E ou wè ekip Kosta Rika a li fwistre. Li fwistre paske match yo nan men yo. Yo mennen 2-0 sou Ayiti. Si se vre anndan premyè peryòd lan m te pale de frap pwovidans lan, m pale de Duckens nan, m pale de Frantzy Pierrot, e e e ki pèdi pwen kareman nan 2 match sa yo, Frans Biwo pèdi anpil pwen nan 2 match sa yo, men se Kosta Rika k tap fè match li, li enpoze Ayiti e li dikte match la nan rit pa l, e l li pwokire okazyon yo jan ke li dwe pwokire okazyon yo, e l mete 2 balon anndan filè a. E li te kapab jwenn plis si se pat gòlkipè ayisyen an ki te ekstraòdinè anba kan an, n ap pale de Duverger. Donk Costa Rica nan match li e se kapasite de reyaksyon seleksyon ayisyèn nan ki te ekstraòdinè. Wi ekip Costa Rica a te moutre pa moman ke yo te kapab e trè danjre, e se te moman sa tou ke yon nèg tankou e Duverger pral e kontinye rete nan match li, menm lè genyen e des aksyon dan lèzè e genyen ti flotman.